Bonswa tout moun, se Vwa Pèp Ayiti k rantre lakay ou nan lè sa pou n kapab enfòme w, pou n di tout sa k ap fè aktyalite nan kat kwen lemonn antye. Tansyon yo kontinye ap miltipliye anndan peyi Dayiti. Lè m di w sa, pran ti chèz ba w chita. E pou moman sila n ap pale la, Rosemond Jean soti nan silans li epi reponn jounalis Theriel Thélice aprè ke nan sa k te pase nan Dam Mari a, anben kote ke yo ta fè konnen ke bandi sa yo se Guy Philippe ki afilye nan yo. Anpre poutan, epi nou genyen Rosemond Jean ki te fè 2004, anbe mesye a li menm, li sòti nan silans li, e pou moman sila menm nap anrejistre emisyon sila, ou pa mandem eleman de fòmasyon, anbe sitiyasyon konplike e makawon, e pou minit sila nap pale la, bagay yo vwèman rèd, e. Nan moman sila nap anrejistre emisyon sila ou pa mandem eleman de fòmasyon depi ou la wap jwenn tout detay enben dosye revolisyon dosye Guy Philippe e se sa kap fè aktyalite moman e patizan Guy Philippe yo di e sa kap fèt la e se pou yo fè Guy Philippe parèt lèd enben sou sèn politik la. Men chat konnen rat konnen barik mayi ya rete la anben se sa ke pèp la li menm yo di yap toujou chofe Guy Philippe yap toujou kenbe men Guy Philippe e pa bliye medam la sosyete e sin raple 2004 e sak te pase lè nèg e Guy e mesye Guy Philippe yo tap soti o nivo de wanament ebyen pase e ench pou rantre e Gonaïves te gon bagay e ki tap fèt e pou moman sila. Gen moun kap poze gwo kesyon eske pa pral gon bagay ki pral repete konsa a pati de 29 fevriye kap vini la, pa bliye jodia la nou se 19 pwent syèz bon nou chita detay yo anpil nou gen son nou nou pral vin pataze e nou gen odyo konsènan Joseph Michel Martelly bagay yo anpil nou pral tande ansanm se mwen kap diw ou pap kwè men dosye w la Enfòmasyon la an al tande pa bliye e like video sila pataje nan group telegram group whatsapp e sèl fason sèl mwayen wap kapab ede nou grandi fanmi sila e lèw fè sa wap fè kèn bat fò paske vwa pèp ayiti se yonn nan medya ki la pou baw bon jan eleman de fòmasyon se mwen kap diw pap kwè men nou gen enfòmasyon la an al tande pou plis detay pou plis eleman de fòmasyon avèk odyo sila. Dosye Shelson Sanon Verite ki kenbe Shelson Sanon nan prizon an, nou konnen l. Preparasyon ou negosyasyon pou libere Shelson Sanon. Anpil pawòl kòmanse pale. Nan kad emisyon sa jodi a, nou pral konnen anpil detay Nou pral pataje enfòmasyon ansanm avè ou sou kat dosye Shelson Sanon an. Pastè Moïse, pastè Moïse met pye l atè. Pastè Moïse nou konnen ki genyen yon gwoup swadizan jij nan Wanament ki met tèt yo ansanm ki te kidnape pastè Moïse. nan dat ki te 25 septanb 2025 lan. Enben finalman, pastè Moïse rive jwenn liberasyon l. N ap pwofite remèsye avoka Zokiki paske li kontribye jisteman nan ede nou jwenn liberasyon pastè Moïse. Se sou demach li yo. Bravo avèk senatè Zokiki. Jodi an nou vin pale de dosye Shelson Sanon an. Nou pral pale tou de dosye alò gwo preparasyon kap fèt pou gran retou de Joseph Michel Martelly. Sa li trè enpòtan pou ke nou prete m atansyon nou pandan kèlke minit sou dosye sa. M di nou pa pran l pou blag, li gen verite ladan l. Wi. 5 oligak ki depanse lajan pou te retire lavi chèf deta ki se prezidan Jovenel Moise, jodi a gon grenn moun ke yo vize pou yo vin fè batay kont kadav la Se Joseph Michel Martelly. Sa vle di ki sa? Nou konnen ke se Prezidan Martelly ki te chwazi Jovenel Moïse pou l vin kandida anba banyè Pati Ayisyen Tèt Kale ki se phtk. Enben se menm Martelly sa jodi a ki ret nan silans li apre 4 an 5 mwa, ki pa janm ka mande jistis pou Prezidan Jovenel Moïse. Kèlke pa mesye yo estime ke Gon odas ke Mateli pa genyen. Sè ke misye, silans misye fè moun entèprete egzatteman sa pou yo entèprete an. E kèlke pa, misye son nèg ki parèt onèt tou. Paske krim nan fèt, li santi bagay la gon dimansyon ke li pran li pat dwe rive la, defèt misye fè silans. Misye kite moun fè entèpretasyon an. Men mesye yo vin wè ke fòk yo re-esp, fòk yo re-enplike Mateli avèk Retou misye sou sèn politik la kòm veritab pyon yo e yo di yap goumen nenpòt kijan fòk yo pran pouvwa a avèk Martelly. Konsa, lè patizan oubyen moun kap mande jistis pou Prezidan Jovenel Moïse, kounya w pral goumen kont moun ki te vini avèk Jovenel Moïse la. Sa vle di ke sistèm nan ekstrèmeman entèlijan, yo gen de moun k ap panse, yo smat anpil, yo bezwen wetire pwojektè lan sou, pwojektè an sou yo, pou yo mete l sou Mateli. Ki Mateli? Mateli ki ba nou Jovenel la. Sa vle di ke yo pral fè nou goumen kont Mateli a dirèkteman, byen ke nou gen anpil kesyon ke nou genyen katran sen mwa depi n ap poze Mateli wi, men kounya yo pral fè w batay kont Mateli. Sa vle di ke Veritab lopozisyon ke Jovenel Moïse alò ke Martelly pral gen anfas li, menm si l poko swadizan rive kote pou l, kote yo prevwa rive, rive ansanm avè l lan. Sa vle di ke veritab obstak lan se pral 2 moun ki te patizan l, ki te patizan l, m pa konn si w konprann. ke l pral gen anfas li. Epi nèg yo yo menm pa anba tou, yo gen de lòt kandida yo pral finanse. Paske nenpòt kijan fòk yo genyen. Tande byen wi, nenpòt kijan fòk yo genyen. Yo pral gen plizyè kandida nan eleksyon an. Men yo konnen tou, nan eleksyon sa li pwobab pou ke si genyen l, lè genyen l lan tou. Yo konnen Martine Moïse ap kandida. Sa son bagay ki nan tèt yo. E yo konnen pwovens yo, Martine Moïse ekstrèmeman popilè e peyizan yo yo te kenbe mo sa, yo tiye papa yo e yo prè pou vote manman yo. Pawòl sa nèg yo kenbe l. Nou sonje mwa dout 2021. Nou sonje dat sa. Ok? Nou sonje dat sa. Enben, nou pral pale de dosye Joseph Michel Martelly a ki alò ki gen anpil bagay. k ap prepare pou Joseph Michel Martelly nan peyi Dayiti. Eske Martelly ap pran yon mwa, ap pran 2 mwa, eske l ap pran 15 jou pou l rantre nan peyi Dayiti? Nou pa konnen dat egzakteman men sofke gon preparasyon k ap fèt sur le tèren pou le gran retou de Joseph Michel Martelly. Son bagay ki klè. Sou bagay ki pale atè a, lè patizan, senpatizan, lè kòman rele ti mesye phtk yo ki Petyonvil, pawòl la kòmanse pale, ti mesye yo kòmanse prepare atè a. N ap vin sou sa, m ap mande nou rete la. Men antretan, konnen ke nou genyen dosye Shelson Sanon, pastè Moïse, nou pral pale ansanm avè w, nou pral pote enfòmasyon sou dosye Shelson Sanon ansanm avè w, nou pral fè w tande efektivman rezon ki koz Shelson Sanon nan prizon, nou pral konnen l, e pastè Moïse, pral eksplike tou rezon ki kenbe l te kenbe l nan prizon paske pa Sibomana li pral pale li enpòtan nou pral wè si nou ta jwenn li an dirèk la li pou nou pou nou fè ti pale ansanm avè li jodi a antretan pèmèt mwen salye chak grenn nan nou mwen kontan pou m di nou bonjou bonswa tout moun e depandamman de ki kote ki lè w ap tande nou e w ap gade nou an. Ankò yn fwa se vreman yon plezi pou mwen poum ansanm avè nou sou platfòm sa ki se platfòm pa nou an platfòm YouTube info Bertho a map mande nou pataje e se yon nan pi gwo pi gwo travay ke w kapab fè e pi gwo kontribisyon ke w te kapab bay lè w pataje emisyon sa pou fasilite de lòt frè n avèk sè nou enben jisteman dekouvri platfòm sa e sitou jan de emisyon sa yo pataje pou nou kòmante like epi abòne li trèzenpòtan Shelson Sanon. Shelson Sanon deja gen yon òd de liberasyon lan men l. Pierre Esperance deside ke òd sa li pap egzekite. Sa ke Shelson Sanon pap libere. Men kote map pale avè w la, legalman Shelson Sanon libere. Paske l pa gen pyès chaj ke yo retni kont li. Ebyen mesye yo deside kenbe l nan prizon. Mentnan, poukisa Shelson Sanon nan prizon? E li trè enpòtan pou nou konprann pati sa a. Shelson Sanon se youn nan nèg ki bay Pierre Espérance plis pwoblèm pandan tan ke l deyò a. Shelson Sanon se yon nèg ki te nan prizon e se Pierre Espérance ki te mete l nan prizon. Misye pase 10 lane nan prizon. E nou pral tande istwa sa. Paske siw pa fèl gen anpil lòt jèn ayisyen kap viktim de menm Pierre Esperance sa paske li menm li stil egziste e li pa janm parèt devan jij pa rapò avèk zak kel komèt nan sosyete a. Enben jodi an dosye Shelson Sanon an Nou vini ansanm avè l sou platfòm sa a e n ap mande chak grenn nan nou pou nou pataje emisyon an pou nou. Kite yon kòmantè pou n pèmèt ke plis moun kapab tande e konprann kiyès ki Pierre Espérance lan. Paske si nou pa pran tan pou n tande, pou n konprann, nou pap konnen kiyès ki Pierre Espérance. E si ou pa pran tan ou pran san w pou w tande e konprann, ou pap janm konnen vrè rezon k koz Shelson Sanon nan prizon. Shelson Sanon se yon nèg ki fè Pierre Esperance pè. Se yon nèg ki bay Pierre Esperance anpil pwoblèm lè l te deyò. Pierre Esperance se yon nèg ki atake tout moun men l pè moun k ap kontrekare l. E Shelson Sanon se yon viktim de Pierre Esperance. Misye pa pè Pierre Esperance. E misye pale nan media anpil. De fèt misye vin bay Pierre Espérance anpil pwoblèm. Se sa ki lakoz ou te wè ke ti nonm Pierre Espérance lan te ap atake mikwo verite anpil. Paske mikwo verite avèk Telfort yo te bal Shelson Sanon posibilite pou l eksprime l. Ebyen nèg yo te pran plezi yo, misye te pran plezi l pou l ap atake jèn gason, jèn Telfò. L ap menase Telfò. Paske tou senpleman Shelson, Telfò estime ke l nòmal pou l bay Shelson sa nan mikwo paske li wè ke misye gen anpil fristrasyon e misye ap pale verite. Defèt, nèg yo menase Telfò. Mentnan, Sa ki enpòtan pou nou pou le moman. Nou menm antanke jèn gason, antanke Ayisyen an jeneral, nou dwe batay kont yon seri de moun k ap fè moun abi nan sosyete sa a. Moun k ap maltrete moun. Moun k ap fè moun tout kalite zak malonèt. De vagabon. k ap fè tout kalite zak nan sosyete sa a. E se yon krim an plis ke Pierre Espérance fè. Imajine w, ou pral tande wi, ou pran yon jenn gason, ou fè l fè dizan nan prizon pou w ka detwi de lòt moun. Lè l soti, ou panse ke fò l te fè silans pou l pa pale de yo, pou l ta aksepte tout sa w fè l yo. Ebyen Shelson Sanon l tounen. Shelson Sanon soti nan prizon. Tou swe tou bouke. Li deside pou l chache jistis pou tèt li. Ebyen Pierre Esperance itilize. La polis nasyon da iti. Ki de kon on visye nan tèt li ki rele Normil Rameau. Pou l fè detwi yon jèn gason ki rele Shelson Sanon. N ap kòmanse avèk dosye sa a kòm premye pwen. E nou genyen pa la suit dosye pastè Moïse e answit nou genyen anpil enfòmasyon ke nou pral pataje ansanm avè w sou preparasyon pou retou de Joseph Michel Martelly. Se yon preparasyon k ap fèt sou le tèren. Gen yon preparasyon lopinyon tou k ap fèt an menm tan. Men sof ke nou prale nan detay yo answit e talè konsa ansanm avèw lan dezyèm pati emisyon e sak fè nap mandew rete la. Tanpri prete mwen yon ti tan nan tan nou paske m konnen tan nou ekstrèmeman enpòtan pou nou men jisteman lèw akòde yon ti tan nan tanw avèk platfòm sa enben sèke ou pa ou pa gaspiye tan e wap konn anpil bagay. Ann avanse Shelson Sanon, Se trè enpòtan pou nou rantre la. Shelson Sanon, Vwala. Nou prale kòmanse tande kòman dosye a te ye. E se nan mikwo Maten deba ke emisyon sa te fèt. Sa pral, sa preske gen 2 lane. Se gen yon lane e kelke mwa. Men nou pral tande verite. E m konnen anpil nan nou pral etone. Gen anpil nou nan nou tou m konnen ki sansib anpil. E m konnen dlo kapab koule nan zye nou. Men nou pral wè ki sa k Ayiti a, E nou pral konprann efektivman kiyès ki Pierre Espérance lan. Paske anpil nan nou lè w wè n, nou wè Pierre Espérance y ap pale de li, dèfwa nou di l Pierre kriminèl bla, non, fò w konnen dè detay de Pierre Espérance sou misye. E n envite w tande Shelson Sanon avèk anpil enterè. Si w swete ke misye jwenn liberasyon l, paske nou pral goumen pou sa anpil, si w swete ke Shelson Sanon jwenn liberasyon l, enben jisteman, Pataje emisyon sa pou nou, kite yon kòmantè e mande liberasyon Shelson Sanon pou nou nan espas kòmantè lan. Ekri l pou nou lan espas kòmantè lan ok chak grenn nan nou kap tande e kap gade nou swete ke nou ekri nan espas kòmantè lan liberasyon pou Shelson Sanon tanpri souple paske misye jwenn liberasyon l deja misye gen yon òd de liberasyon lan men l deja men se nèg yo k kenbe l nan prizon an al tande Shelson Sanon Kòman li te fè pase 10 lane nan prizon? Kòman li te fè rekonèt Pierre Espérance? Poukisa? Kisa kisa bagay la te ye an detay? Ann al tande. Reponn kesyon yo, m tap m pa konnen si si ou ka pèmèt mwen salye yon ansanb de moun ki te ede m anpil. Pa gen pwoblèm. E map salye Penitansye Nasyonal, tout federal yo e map tou map tou ba w nouvèl sa. Penitansye renmen w anpil. Lè m di w penitansye renmen w, m ap pale w prizonye yo. Ok, ok. Mèsi.
Renmen w anpil. E m ap salye.